Sepandan, e poutèt sa wè nou varye, nou eseye pou nou wè, pou n pa rete nan yon sèl domèn, paske mwen kwè ke jodi a, yon fèm li vin e ou pwodui plizyè bagay ladan l, men nou ka fè de fèm spesyalize. Paske imajine w pou ze a, nou enpòte 60 milyon dola ze. Nou enpòte 900 milyon dola mòso poul. Sa fè 960 milyon dola. Ki fè ke nou oblije voye kòb sa laba. Alò ke, si nou arive, ebyen pwodwi yo, balans komèsyal nou, li va defisitè, e goud la pap bezwen rive a 120, el ka desann a 40, 50. Men lè nou konnen tout chif sa yo ke nap bay la nou te konn enpòte, men ou menm ki vin kòmanse pwodwi, ki antre nan pwodiksyon, èske pa gen difikilte pa rapò avèk sa ou te konn antre ki pa antre ankò? A wi, Dominiken yo ekri yon atik sou mwen, yo di ke le senatè Latortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. Paske sa yo pwodui a, yon ti yon ti bagay tou piti, li pa vini. Si nou frape fò, nou wè nou pa Dominiken. Dayè nou pa pè Dominiken. Men, nou ka montre Dominiken ke depandans ki te fèt pandan lontan an, nou p ap tolere l jodi a. E gen anpil moun ann Ayiti ki kapab fè l. E se poutèt sa, vizit sa a, li te ekstrèmman enpòtan pou ke tout jèn gason wè ke Se pa, se pa yon moun ki te agwonòm, m pa agwonòm. Gon volonte pou nou genyen e leta dwe ankadre l nan prè. Imajine w tout liy, ou wè tout liy sa a, se mwen k pase l. Tout liy kouran sa a, se yon envestisman. Ou wè, si te gen kouran, m pa t ap fè li. Dlo a, nap la trè ba, m oblije mete ponp. Men si leta te fè dlo a sa tap rive ke m pa fè envestisman ankò donk bagay la ka ankò pi fasil si leta pran n kounya nou pral rantre nan fèm avikòl la. Men senatè ki kantite moun ou genyen ki ap fonksyone anndan fèm nan la an tèm de travay? An tèm nòmal nou gen 50 men lè nou gen pwodiksyon nou gen 200 ok donk kounya nou pral rantre dirèkteman anndan fèm lan nan pwodiksyon kote ke gen diferan anga yo anga endistriyèl yo nou pral swiv mwen pwiske nou deja a bon nou senpleman gen 10 minit.

Jimmy voulè e nou wè ke yap ponn la a. Anndan angan an la gen 3 bagay, gen dlo a, se ling dlo a. Se ling k ale jis nan fon kote nou wè poul yo yap bwè dlo a. Gen ling manjwa la, se kote ke poul yo yo menm yo manje. Epi gen pondwa yo. Kote yal ponn. Donk anndan angar la nou gen 3 3 bagay. Angar sa yo yo yo gon longè 205 mèt ok pa 24 mèt de laj. Poul sa yo yo leve yo leve gade yo alè lib yo anndan an yo vole yo ka deplase de yon pwen a yon lòt se se sa nou te ka rele. E anga artisanal yo. Se pa sa ke nou te komanse. E nou kontinye fè l konsa paske ze sa a, lè poul la nan anga sa a, ze a anko mye ke lè l nan anga endistriyèl la. Men, la a nou pa ka depase 10.000. Nou pral vizite 4 anga konsa ki gen ladan yo 10.000 oubyen 12.000. Apre nou pral nan depo a anvan nou pase nan anga endistriyèl la ki gen ladan anviwon 50.000.

Moulen an li soti, mayi a soti dèyè a, nou ka gade, li rantre nan sa a, ok, ki moulen l, lè l fini par sa a yo voye l anndan sa a, pou le moman nou pa pase l nan sa a, nou gen sa a. Epi menm se bouwèt la. Ki pran l. E ke nou vin melanje l avèk soya ki nan sa a. Nou pran l nan sa a. Ok. Nou pran bouwèt la. Nou antre nan ba sa a. Soya a tonbe ladan l pou melanje. Paske manje poul la se 3 bagay ki fè l. Mayi, soya, epi kalsyo. Lè yo di nou kalsyo. Se sitou an espanyòl men se kalsyòm. Kalsyòm lan se sab blan. Se sab blan an. Se ladann ou pran 10 pousan ou melanje l avèk mayi a. Ou melanje l avèk soya a. Ou mete soya ladann. Ou rale l. Soya a tonbe nan pwopòsyon ke w vle a. Yo melanje l. Ou mete kalsyo a. Epi apre sa a ou pran. Ou ka mete nan sak. Sa a li menm li pran 10 sak. Sa vle di ke si nan yon jounen nou fè 100 fwa, nou fè 1000 sak. Si nou fè l 1000 fwa, nou fè 10000 sak. Toutotan ke nou ka pwodui, nou gen pwodiksyon. Sepandan, nou te fè ti pwodiksyon pandan kowonaviris la paske nou te bloke yon seri de moman. Men nou poko fè grann pwodiksyon an paske n ap tann pwodiksyon mayi a. Nou vle rantre an kolaborasyon avèk peyizan yo pou nou wè ki kantite yo ka pwodui pou nou achte l nan men yo. Paske nòmalman nou bezwen 10.000 tòn mayi pou la pou fèm sa sèlman. Sa vle di nou bezwen anpil mayi. Chak kilè? Pou ane ou?
Non, ou ka bezwen 10.000 tòn nan pou 6 mwa. Donk sa vle di ke avèk pwodiksyon nou pral genyen an, ou oblije genyen, se poutèt sa jiska prezan n achte pi fò manje a Repiblik Dominikèn. Paske manje ki fèt isi a, ke yo vann isi a, sak la vann 27 dola. Lò achte nan Repiblik Dominikèn li koute w 18 dola. Sa vle di ke pa gen enterè yon nèg k ap fè biznis pou al achte l isi. Men, isi li vin pwodui chè se paske yo achte tout bagay yo lòtbò. Si nou arive pwodui mayi a, manje a ka desann jiska 15, 16 dola. Ok, Senatè, piske nou an gen yon kantite enòm, kòman ke si yon poul pa an eta ankò? Kòmkwa li malad, kòman ou kapab detekte sa? Se sa. Moun ki anndan yo, veterinè yo, yo la 24 sou 24. Depi poul la gon pwoblèm, yo pran li yo mete l nan enfimri an. Ok, men aprè kisa nou fè avèk poul sa? Depandan, si ke son pwoblèm li bezwen vitamin, yo ba li l, li ka retounen. Si ke nou remake li gen plis pwoblèm ke sa, ou abat li. Poul yo pa gon dire de vi? Poul yo, yo pran 4 mwa de lè de premye jounen an jiska 4 mwa pou yo grandi. Apati de 4 mwa yo kòmanse ponn.

Donk, si w ap chèche randman, ou prale nan W36. Poul la, anndan an, li gen vitamin ke yo ba li, yo swiv li. Si l malad, yo ba l medikaman. Paske nòmalman, se kankou menm jan a tout animal ke l ye. Sepandan, si l rive se yon kontaminasyon, ou pa kite l anndan, ou abat li.
Ou vize mache entènasyonal la, e se yon tè.
Nou bezwen 2 milyon ze pa jou an Ayiti. E la a, kapasite pa nou se 150 mil. Gen Ayiti Bòlè ki se yon envestisman Jamayiken ki isi, ki fè 300 mil li menm. Gen yon fèm anfas la la ki pral ouvè ki ka pwodui bokou plis. Men lè nou gade tout pwodiksyon sa yo, li ka rive a 700 mil. Nou bezwen 1 milyon 300 mil ankò pou Ayiti. Se lè nou ta fin panse a pwodiksyon nasyonal la, Ke nou ka fè ekspòtasyon. Men map di nou, Dominikani voye ze Ayiti, yo voye Turk and Caicos, yo voye la Providence. Donk si jodi a nou pwodui 3 milyon ze, ki fasil, nou ka voye 1 milyon nan ti peyi sa yo konn vann, paske peyi sa yo se otèl ke yo viv de yo, se touris ke yo resevwa, si nou voye 1 milyon ze, sa fè yon bon ti kòb dola kap antre nan ekonomi nou. Non sèlman 60 milyon dola nou pap voye l ale, 900 milyon dola poul la nou pap voyel ale men nap rantre kòb e pi gwo rezon ki fè ke kòb la ap varye to ap varye sèke nou pa pwodwi nou gon balans komèsyal ki defisitè nou enpòte pou 5 milya de dola nou ekspòte pou 1 milya e sa nou ekspòte yo se sak fèt nan faktori yo isi donk nou gon balans komèsyal de 4 milya defisitè. Ki fè ke li ekstrèmman enpòtan ke nou redui l, e lè nou redui l, sa vle di ke nou bezwen anpil dola pou nou voye lòt bò, e nou pa gen dola sa yo. Dola ke nou genyen se dola dyaspora a, ki petèt 3 milya, menm lè w fin voye dola dyaspora la, ou bezwen dola ankò. E tout tan w bezwen dola, se la lwa de lòf e lwa de la demann, dola ap ogmante. Sitou si nan bidjè a gen defisi bidjetè, jan nou wè gen nan bidjè a kounye a. Donk sa vle di ke pwodiksyon nasyonal la se atou majè pou nou desann to a. Kounye a si nou vle, nou ka kite to a fè yon ti monte pou nou pri pa nou yo ka vin konpetitif. Sa se politik nou. Men jan nou ye la a, nou asfiksye paske Pratikman, pa gen anyen ke nou pwodwi nan peyi a. E egzanp sa a moutre nou ke si n ap pwodwi nan peyi a, gen anpil kote k ap fache. Pa egzanp, gen yon atik Santiago ki soti ki di, Le Sénateur Latortue est un danger pour l'agriculture dominicaine. M pa yon danje. Mwen senpleman ap fè pwodiksyon pou peyi a. Paske nèg ki konn voye ze a, li fè kòb li. Le jou ke l pa voye ankò, ou se yon èdmi pou li. E se poutèt sa li enpòtan pou n ankouraje tout moun a gade sa yo, paske si jodi a ou ta gen leta ki lèdmi w, ou pa gen pèp la ki zanmi w, ou p ap ka fè pwodiksyon sa. Paske ou ka dekouraje si yon envestisman konsa ke nou mete fon pwòp nou, ke nou prete yon milyon dola pou nou arive, ke n ap peye regilyèman, gen 50 moun k ap travay, gen 300 machann ki depann de li, gen 500 moun Ke kòb ti machann ke nou bay vann. Sa vle di kisa? Dèyè fèm lan gen plizyè moun ki viv de li. Si eksperyans sa a li rive li pa reyisi, ofiramezi moun pa p envesti nan li. E jodi a vizit sa a Se montre nou kòman nou dwe pran konfyans nan peyi sa a pou nou envesti, pou ke nou arive jisteman nan pwodiksyon nasyonal la. Men pwodiksyon an, li gen anpil pwoblèm. Fò leta mete wout, pa egzanp lwa vin la, wè blokis. M konn gen kamyon ze k pou ale, yo vòlè yo. Yo vòlè yo nan wout. Se yon defisi pou yon antrepriz konsa. Donk fò gen sekirite, fò gen dlo, fò gen kouran, e m panse fò gen prè pou jèn yo. Paske jèn yo gen lide, men yo pa gen yo pa gen prè a. E se poutèt sa nou pral fè fòmasyon an novanm ou desanm a jèn yo pou yo konnen egzakteman ebyen kòman sektè avicole la ye. E dezyèmman pou, piske bank santral mete yon politik de prè, a travè siyon an pou yo wè kòman yo jwenn tou paske nou bezwen omwen 2 fèm konsa nan chak depatman pou ke nou pou ze sèlman apre fò gen fèm pou di ni mayi pou lòt bagay men ou bezwen fèm konsa pou ke ou arive otosifizan.
Ok senatè, ou tap pale de Repiblik Dominikèn, de Sendomeng ki gen pwoblèm avèw pou pwodiksyon plak sa, men kòman ou konprann konkirans la pwiske talè ou sot pale de 2 lòt fèm ki gen youn kap pwodiksyon anviwon 300 mil e gen youn kap vide van la tou ki pral vide van, kòman ou konprann konkirans la? Bon, fèm ki te la e pa fèm, e pa ayisyen ki envesti, pi fò se yon fèm jamayiken, donk yo menm yo fè li e yo vin envesti trè byen, men fèm map pale w la se fèm ki gen envestisman ayisyen sèlman. E lè sa a, ou wè bagay la yon lòt jan, m pa ka kouri. Nenpòt ki sa ki gen, m oblije kanpe. E m ap agrandi. Donk, la a gen yon santiman dèske se pa envestisman sèlman, men se yon fyète pou mwen pou ke m ap pwodui e ke mwen santi nou menm vant nou pa depann de letranje. Li pa menm jan avèk envestisè ki sot laba a, ki li menm vin envesti, si bagay la pa al ale.

Pose a, se a kote la nap wè se depo, kote ke yo kite pou manje, yo stoke manje. Sa fè fò toujou gen manje pou la manje chak jou. Depi ou fè 24 èdtan wap gen pou la manje.

Men lè l vini, li abitye, li travay. Nèg an. Pandansetan travay sa a fèt ann Ayiti. E, s on travay ki fèt ann Ayiti. Nenpòt moun ka di m kiyès kote w pase ann Ayiti ke w wè travay sa a fèt. Travay poulaye sa a, paske ze a vini yon bò, twalèt poul la pase yon bò, e poul yo bwè dlo yon bò. Pase son gwo on gwo mi on gwo mirak mwen on gwo mirak eskizem bay mwen woy pandan se tan sendomeng yo pa fè poulaya konsa sendomeng yo fè yon lòt fason paske m gen senatè youri a son gwo mirak li fè pou nou menm pèp la e nenpòt moun ki parèt ke ou gade yon egzanp ou wè son on gwo egzanp ok lè fini pandan se tan lè sendomeng. Ou an Sendomeng, ou an Ayiti, yo gen diferans. Men ki diferans yo gen. Pandansetan ou an Ayiti, si gon mouvman ki fèt an Ayiti, ou pa gen kenn kote wap kouri paske nan peyi ou ye. Men lè ou Sendomeng, yon bagay pase, Dominiken pa peye sa, ou menm Ayisyen, se ou menm ki peye sa. Sak fè ke ou peye sa, paske ou pa nan swen pa yo. Ou konprann? Paske si zona sendomeng nou ye la pou nou ta rive sendomeng pou nap mache nan lari a pou lakòs chak moun ta sipoze gen papye paske ou pap ka mache konsa ok poum fin di nou byen m gen senatè ayiti kòm patwon kòm patwon nou ze sa ki sòti depi dèyè dèyè nan dènye limit poulaye a li vini li rive la li gon bouton. Ou peze pou ze a vini. Yon bouton ou peze pou ze a vini. Lè ze a rive, gwo vini, piti vini, mwayèn vini. Lè ze a rive, gwo vini, piti vini, mwayèn vini. Lè sa ke vini, ou menm w ap distriye ze a. Sal yon bò, piti yon bò. Ou konprann? Sa fè ze a tout bèy vini. Yon lòt bagay ankò, gon bouton pou manje a. Chèn manje a, gon bouton. Ou peze pou poul yo manje. Mwen menm Lò li gon bouton ou peze pou twalèt la Twalèt la menm gon kote l tonbe dèyè Li tonbe sou li Ou gon bouton ou peze pou twalèt la li tonbe dèyè Mwen tout bagay ki fèt anndan poulaye a se pa ti bouton Sèl bagay ki pa bouton nan poulaye a lè n ap ranmase nou menm lòm nou pa bouton Ou konprann Ou onèt Nou menm lòm nou pa bouton Sèl sa Ou konprann. Men m byen kontan ke nou vizite m kòm yon travayè mwen konprann e ke m gen patwon m nan m ap kontan m travay senatè a yon konprann ke m byen satisfè ladan mwen menm paske aktyèlman mwen menm se demokrat m se te tou tou di nò m rete pou m rive la m depanse nenpòt 300 e kèk dola nan machin men se yon gwo mirak m sòti lwen konprann m sòti lwen e m byen kontan e m satisfè ke nan ansanm avè m la. Jwenn toutan. Paske m wè ke m ansanm avè patwon m la, e se la ke al ansanm avè nou, e la o de nou tou. Ok, fok li pase manje yo. La nou wè zo yo, li pral pase manje yo. Manje yo, nou gen dwa gade nan koulwa yo. Se kote nou wè poul yo ap manje. Men lè l pase yo, nou pral wè y ap vire, e yo alimante dirèkteman nan silo a.

Ti poul yo lè yo fèk vini yo 20 mil ou mete yo anba la apre anba gen pay diri ti poul sa yo sa depan si se w36 la ou pran miami si se w80 ou ka pran sendomeng men nou menm nou pran w36 la yo vini a 1 jou ou mete yo la epi yo fè 4 mwa la. Apre 4 mwa ou transfere yo lòt bò a. Men la yo gen tout sistèm dlo a tou. Yo gen sistèm dlo. Lè yo vini nou mete manjwa ou nou mete tout bagay pou yo. Sa a se pay diri. Pay diri donk ou prann latibonit ou prann tout kote. Pa gen pwoblèm. E pay diri sa a li bokou mye ke ke ou ta mete rip lè w netwaye bwa. Ap sèvi avè l tou. Donk, m te vle moutre nou, nou gen 3 angaw konsa, le 15 septanm n ap resevwa 60 mil ti poud. Men kòm nou pa nan peryòd kounye a n ap abat poul, paske nou nan peryòd pwodiksyon, nòmalman n ap gade an desanm si n ap fè yon lòt pòt ouvè, paske lè sa a n ap nan peryòd dabatman, kote ke nou prepare poul la, li menm nou vann li, ou ka koupe zèl li, tout bagay sa yo, ou mete yo la, epi lè moun nan vini ou delivre l apati de la. Lè peryòd yo rive, nou anplaye plis moun. Piske fò nou transpòte poul yo pou yo vin la a. E lè yo rive la a, pou ke nou aktive, epi nou koupe yo jan nou vle a. Pou le moman, nou poko prepare l, piske se an oktòb, novanm, nou pral, tout poul sa yo ki la, nou pral abat yo. Paske yo pral rive yon kote ke sou 100 poul, ou ka gen 50 ki bon. E lè sa ou an defisi. Paske nan kou pwodiksyon, manje a se 70 pousan. Sa vle di ke si ou genyen 50 poul ki ponn sou 100, ou an defisi. Mye vo ke w abat yo ke w fè lòt pou l vini. Donk, chak peryòd ke nou rive nan fen sik la, e lè sa nou abat yo, nou mete yo la, epi nou revann yo, e nou ba yo yon pri nou menm, poul la nou fikse l a 3 dola. Menm si w ap vann vivan ou pa vann vivan tou, fikse l a 3 dola. Sa vle di ke si l 120 goud, pou l la se 365 goud. Nou menm nou pèmèt ke moun yo, yo menm y al vann ni an detay. Ok. Oubyen, depandan, nou ka vann ni 2 dola edmi tou, si kòb la twò monte, yon fason pou l ka rete nan yon echèl ant 300 e 350.
Espas fèm nan an, Senatè, sou ki kantite espas ki fèm nan an? Sou 20 kawo. 20 kawo. Sou 20 kawo de tè. E nòmalman, nou te konte ogmante pwodiksyon, men jan peyi a ye la a, anpil pwoblèm de sekirite, de pwodiksyon de manje ki fè ke nou rete la. Men nou espere, nou espere ke vrèman nou ka ogmante paske sektè avicole la pou kont li, ka fè nou ekonomize 1 milya de dola.
Genyen les anga, anga elvaj, 3, anga de pwodiksyon, 5, genyen izin de pwodiksyon ki manje. Genyen les dépôts, kote centre de tri et centre d'alvéole. Genyen le centre de pompage d'eau, kote ke yo trete dlo. Epi nan ferme lan an jeneral gen plizyè verge. Gen verge de menthe, de citron et de banane. Senatè.
Nou gen ki kantite poul pou nou an menm? Aktyèlman nou genyen petèt 70 mil poul. 70 mil. Se pondez ki bay. Se pondez ki fè sa. Nou pa fè poulèt de chè. Chak jou. Si w gade la wap wè.